Kay la fanmi sensè Nou frape yo ouvri pou nou Avan yo ouvri pou nou yo mande nou kiyès nou ye Nou di nou se radyo karayib Sè Evlin nan di wi radyo karayib ou mèt rantre Sensè bonjou kòman w ye Mwen la wi Ok kote papa w Papa m la wi. Papa w la.
Donk pale nou de Evelyne Sincère. Koman nap viv lanmò Evelyne Sincère lan? Pale ak nou. Bon.
Mwen menm se avèk anpil doulè nan je. Mwen pa gen fòs pou m kanpe.

Kounye a, nan vandredi maten, yo rele m nan telefòn. Epi yo di m, Kouzin mwen rele m, li di m, Enèt, pèpè soti yè, li pa antre. Yo rele nou nan telefòn, yo di yo kidnape l. Yo mande san mil dola. Mwen di, O! Men, kat manm mwen tou mouri nan menm lè sa a. Mwen pa t gen chanj nan telefòn mwen. Mwen kouri m pran lari, tankou yon moun fou, Pou m te ka chaje telefòn mwen. La a nou nan jedi. Jedi. Nou nan vandredi. Wi.
Men jedi an lè l te sòti an, li sòti jedi li tou pa rantre. Li tou pa rantre.
Yo pral ba w apèl la nan. Jedi. E ki telefòn ki te rele w nan vandredi an? Èske se sou telefòn Sensyèr lan Eveline yo te rele w oubyen sou yon lòt telefòn? Yo te rele m sou telefòn ti sè m nan.

Wi, kounye a yo lè yo fin mande w 100 mil dola ou vin ou tèt ou vin cho kounye a an fonksyon de kantite kòb sa. Mwen di sa poukisa pou m fè.
Mwen di Bondye kote m pral jwenn 100 mil dola paske papa m se yon malere li pase anpil mizè avè m

Jan manje Mwen gen dwa frape sa. Ami mete fòs mete fòs e fòk nou di sa sensèman e emisyon nap fè avèw maten wap tande sensè sensè wap tande wap tande nou ou mèt mete fòs mete fanm sou ou pou nou fè emisyon sa maten an e nou baw garanti Emisyon sa ap gen des suites positives e dlo nan zye nou yo, e se vre pa gen anyen ki ka seche l, pou pli jamè nan peyi sa pou n pa genyen yon Eveline Sincère ankò. Nou konnen kondisyon papa w, nou konnen kondisyon l t ap viv, kondisyon difisil e m konnen sa. Donk kounye a, lè yo fin mande w kòb la, donk kounye a w al frape pòt kèk zanmi, pa vre?

Mwen deja malad nan lestomak si silvouplè ou mèt fèm gras sa va mal tretel va bal kou pou mwen map pote kòb la vini kounya kouzin m diw fèw voye foto a ban mwen fèm ti devwal poum ka trete ke li la li di ebyen ok kòm wap pote lajan epi li fèm pale avèl lèm di alo ma chérie kòmw ye

Ann dil voye numéro a pou l pat voyel. Li pat voye numéro an. Li gentan kote li pral tiyel li pa konn numéro a. Mph e tande e kote telefòn ki te nan men Evelyne Sincère lan? Nan moman yal depoze kadav lan yo kenbe telefòn nan? Wi nan men yo. Tout lè yo fin tiyel la malgre sa li gen moun yo kontinye ap rele pou mande kòb toujou.

Wi wi ehenk se non m bay lan se non an nou te konnen egalman. Wi se mennaj li. Hum donk ou nou te okouran ke l konn al kay obed sa deja se te nan delma vin nan delma. Non mwen menm mwen pat konnen se zanmi l yo paske m pa ret menm kote avèl se zanmi l yo li konn di sa. Zanmi yo pa janm pataje adrès lan avèw? Non.
Lè tout nèg yo konnen li rete Dèlma men yo pa konn Dèlma konbyen. Mph ok.
Nou sot pale avèk pòt pawòl lapolis lan, li di ke Eveline te ale lakay yo swa mèkredi ou jedi, yo te bal bwè on bagay, lèl rive l te di lakay lan l t santi l soule e aprè nan demen yo relel li tounen ankò. Eske ou gen detay sou sa? Wi li t ale nan samdi li te ale samdi avan li t ale kay misye lè li ale epi mesye a te ba li yon bagay li te bwè li te soule li te vin antre lakay li a 8 è di swa lè li vini li di konsa li santi tout kò l kraze mesye a ba l bwè yon bagay li soule. Epi, Timoteo te pran li yon sèl bouyi, apre sa, yo te mete l kouche. Epi, lè jedi ki te vin rive, li te genyen pou l al nan jèn, paske chak jedi, li toujou ale nan jèn. Epi, pandan li fin benyen, pou l al met rad pou l al nan jèn, jenòm nan rele l nan telefòn.

E ou pa gen detay sou depi kilè ke l byen aje nonm sa? Non, mwen pa gen detay sa. Pase m papa w non pou fè yon ti pale avè l Pè Sensè. Pè Sensè, kòman w ye? Oh,
alo? Wi, wi. Wi. Pè Sensè pa bò kote w? Papa w pa bò kote w non? Wi, m ap pase w li.
Pase m Pè Sensè.
Alo, bonjou. Wi, wi, Pè Sensè, kòman w ye? Ah m pa bon moun m pa ka kanpe non. M pa ka kanpe. E se kilè nouvèl la ap rive sou ou? Kilè w pral tande nouvèl lan pè Sensèn? Vandredi maten. Vandredi maten. Ok.
Jedi maten pitit mwen vin pote m pou m ba l kòb. M di pitit antouka m di pitit yo pa sòti non chita lakay la. Ann soti eti degaje m map fè mal jwenn ti bay mwen nan lari a se sa m abitwe fè kounya la e lè m vini lè m vini m monte m al lakay la m pote ti zaboka m tou konn pote zaboka pou li avèk te pase l renmen zaboka avèk te m konn tou bay tou li m achte bay yo m pote pou li e lè m vini lè m vini m konnen l pa lwen M konnen l pa deplase al lwen. Kounye la, m konn lòt ti dam chita sou galeri a, sa m pote a. Piske m pa wè l, m konnen l pa ale, l pa gen moun bagay a ouvri. Kounye la, m mete l, m mete l, m mare l yon liy yo konn tann, rad. M mare sa boutabout nan men l, m di l konsa, kou l vini la, Yon ti fi k rele Lovelyne ki pral poul vin la di ba li ba dil men sam kite m pote pou li pase m prale pou mal priye pase kretyen m ye m mal priye mal priye Bondye kounye la bon m konnen pitit mwen pa al lwen m pa konn sil sòti kounye la

Kote m konnen li ka pote nou sekou. Mwen te nan yon montay ki rele Montay de lapè. M pase Siyon, nan montay Siyon. M balanse de men m anlè m ap rele anmwe, anmwe, anmwe. M santi m pa kapab ankò, m pa ka kanpe. M san mil dola. E kòb sa yo, ki sa m ap fè? Mwen menm m pa konn manyen yo. M pa manyen kòb sa yo. Bon, mwen di m dezole a pou pitit mwen.

E anvan m sòti mande pafwa m tou di pitit mwen pa pran lari non, chita pou w tann egzamen w, pou w tann egzamen w. Nou wè mizè m ap pase avè nou, manman nou mouri 12 janvye, li disparèt, sa vle di m pa janm jwenn kò a. Li kite 4, yo 4 nan men m, si m pa ta avè yo. Se 4?
Wi, yo 4. 4 pitit. 2 fi, konbyen gason?

Lòm. M pa jwenn jistis nan men lòm, men m ap jwenn jistis nan men Letènèl dezame. Paske pa janm gen moun k ap sèvi Bondye pou l soti wont. Jamè! Jamè! M gen espwa, pitit mwen, m pèdi l. M pèdi l. Men m konnen Bondye la. Pè Sensè, Pè Sensè, gen anpil moun k ap tande w la. E si pa egzanp, si w e prezidan an ta ap tande w la, ou ta gen yon mesaj ou vle pataje avè l se kisa l ta ye sou sa k ap pase nan peyi a jodi an pase dlo nan zye w, dlo nan zye yon bann lòt fanmi, si w ta gen yon bagay w ap di dirèk avèk prezidan de la repiblik lan se kisa l ta ye?
Men Men sa li pa pase Men sa li pa fè pase. M pèdi pitit mwen. M pèdi pitit mwen kòm an Ayiti pa konn bay jistis pa gen jistis an Ayiti se Bondye ki konn bay jistis m konnen Bondye m nan l ap ban m fòs menm lò m pa genyen m pa gen rès m pa gen nan men men m kwè nan Bondye Bondye ap fè tout bagay Bondye ap fè pitit mwen antere.

M kwè nan Bondye m lap fè tout bagay epi lap antere nan non Jezi. Mwen tap reve m wè espri doudou. Wi esam te genyen poum di nou wi. Dako pam mèsi anpil. Mèsi bokou pè Cesar. Gen kouraj wi.
Bon Pastè Mo wi nou te swete antouka tande fanmi an nou menm nan nivo radyo karayib nou fè sa n ka fè wè chak moun gen responsablite pa yo nou te fè jès sa deja. Pou ke nou te kapab atire atansyon otorite yo, paske petèt yo gen dwa pa wè, yo gen dwa pa tande tout sa k ap fèt la, men kòm chak maten yo konn branche radyo a, petèt lè gen, lè n ap anonse gen kidnaping, gen moun ki mouri, yo gen dwa pa tande. Men si y ap chèche n, yo pa tande n, petèt y a gade, poze kesyon poukisa n pa la. E petèt y a gen rezon an, y a konnen poukisa. Donk nou deside kanpe edisyon nouvèl yo, edisyon nouvèl yo pou ke nou kapab atire atansyon otorite yo sou sa n ap viv la, kote chak jou nou vin n ap anonse entèl ki kidnape, entèl mouri, epi sa fini. Mèt Dorval mouri, li fè de twa jou nan aktyalite an, yon lòt vini li rantre l, wè, se kankou s on,
chak jou se menm bagay la, ok. Donk nou pa di. Vin kòm ap mache dan la vale de lonbro de la mò. E ou pa santi ankenn volonte bò kote otorite yo.
Manifèst. Wi, pou aji. Paske pitit yo menm tou yo genlè ap frape de ensekirite. Wi ah.
Donk sòti sou prezidan repiblik lan, premye minis lan rive jiska sekretè deta sekirite piblik lan, m kwè gen humm, minis jistis lan, minis enteryè lan, chak jou yo met rad sou yo di yal travay, yap touche lajan Mwen menm, ou menm ki lakay ou la a, k ap peye yo, pou yo menm yo voye pitit yo lekòl, pou voye lajan bay madanm yo aletranje. E m wè si Premye Minis la pran san l pou l tande pè Sensè e avèk pitit fi li k ap vann dlo pou l kapab fè edikasyon pitit li. Vwala, men konsa sa pase. Donk, nou swete ke. Otorite yo pran konsyans ke gen moun nan peyi a, donk gen yon gwoup moun ki peye yo pou ke yo ba yo sekirite pou yo kapab viv. Donk, se yon konsta de fè, nou tout nou devaste. Nou devaste paske depi m fin wè imaj lan, m ap chèche mo E m pa ka jwenn. E premye fwa nan vi m m devaste konsa. Devan yon sitiyasyon konsa, si nou santi tou nou menm otorite responsab nan peyi sa, nou devaste devan sitiyasyon sa, ke nou montre prèv yo vizib pou tout moun wè l. Paske nòt de près, plenyen, nou gen sa yo twòp. E sa yo kwè m toujou di l Saridon pa geri kansè. Yon zak kidnapin de tro, nou pa ka kontinye ap poze kesyon pou konnen kiyès ki pral pwochen viktim nan, pwochen moun yo pral kidnape ou pwochen moun yo pral asasine a. Sitiyasyon an li rive nan yon nivo moun pa ka aksepte e nou pat dwe aksepte l. Fòk gon bagay ki fèt e koulye a on kesyon n ta ka poze moun k ap dirije yo ki gen responsabilite pou bay sekirite. A tout sitwayen kap viv nan peyi a kòman nou wè tèt nou lè n leve le maten nou gade tèt nou nan yon glas nou gade madanm nou nou gade pitit nou alòske yo konn se direktè lapolis nou ye se minis nou ye ki gen chaj sekirite peyi a kisa n di tèt nou kisa n di madanm nou kisa n di pitit nou e n panse Jodi a, fòk genyen yon desizyon ki pran, li pa kapab rete sèlman nan nòt de senpati men fòk gen aksyon. E se sitou la a popilasyon an ap tann otorite yo, nou wè gon defile, gon konkou de tweet pou di yo kondane, pou denonse. E m panse wòl otorite yo se plis ke sa e peyi a pa kapab ankò. Donk nou rive nan yon nivo kote vrèman gon bagay ki pou fèt. E nou menm kòm laprès, kòm medya, nou te toujou la pou nou akonpanye popilasyon an, pou nou enfòme l, men nou gen limit nou. Limit nou se kote otorite yo menm yo gen responsabilite yo. Donk se pa nou menm ki pral bay sekirite. Nou kab toujou denonse, men bal la jodi a li nan pye responsab yo, responsab sekirite yo. E fò, lè n ap di responsab sekirite yo, fò n pa vag. Paske gou yo gou non, direktè polis la nou konnenl kòmanl rele, responsab sekirite piblik la nou konnen kòmanl rele, minis jistis la, CSPN donk otorite nan pi wo nivo nan eta nou tout nou konnen yo donk nou panse ke se twòp atò.